Bonjou, bonswa tout fanatik mwen yo kòman nou ye? Jodi a mwen kontan rejwenn nou avèk yon nouvo videyo Men avan mwen kòmanse videyo a map di mèsi ak tout moun ki te abòne avèk chanèl mwen an E ou menm si ou nouvo sou chanèl lan mwen di ou byenvini, byenvini, byenvini ou la kay ou e ou pap regrèt Tanpri pa bliye abòne epi peze ti klòch lan pou lè mwen lage yon lòt videyo pou kapab jwenn li, envite yon fanmi w, yon zanmi w, pitit ou, mari w vin fè pati fanmi Gabriel lan e li pap regrèt. Videyo jodi an de kisa mwen vle pale? Mwen vle pale de kèk bagay mwen wè ki lakay Brezilyen yo men ki diferan de nou menm Ayisyèn. Pou m kòmanse, lè yon Brezilyèn pa egzanp li ansanm avèk mari yon lòt moun tou pa egzanp nou vle pale l de lè moun nan pran mari w. Yo toujou vle pou yo vin pi bon zanmi fi sa. Yo prè pou yo fè nenpòt ki bagay pou moun nan, yo prè pou yo ta separe tout sa yo genyen avèk moun nan, yo tankou yo vin yon sè yo vle pou moun nan. Ki diferan de nou menm, lè nou avèk mari, lè yon fi ayisyèn avèk mari yon lòt fi ayisyèn, li toujou vle pou l ap joure l toutan. Met li te jwenn li nan lari, nan mache. Kote l jwenn li, li vle fè stil sou li. Ki diferan de nasyon sa a. Yo menm lè yo pran mari moun nan men yo, si ou pa byen konnen, ou p ap janm konnen paske yo mete yo se pi bon zanmi moun nan. Yo toujou prè pou li. Yo toujou vle rann li sèvis. Yo gade l tankou yon sè pou yo, yo pa gade l tankou yon enmi pou yo ki diferan de nou menm. Depi mari yon moun avèk nou, li vin enmi nou, toutan nou vle fè stil, toutan nou vle fè nenpòt ki bagay ki pa bon ansanm ak moun nan. Gen moun ki menm rive touye yon fi pou yon mari, pou yon lòt gason ki diferan de yo menm. Dezyèm bagay yo genyen lakay yo nou pa genyen, medam brezilyèn yo, yo kwè nan bote yo anpil. Gen fi ayisyèn ki konsa tou. Men, moun sa yo, yo tout yo konsa. Yo kwè nan bote yo anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. Twazyèm bagay yo genyen lakay yo, yo tripotay. Brezilyèn yo pi tripotay ke ayisyèn pou mwen menm. Ayisyèn nan lè lap fè tripotay sou petèt ou ka si ou se yon moun ki entèlijan ou kapab wè sa. Yo menm si ou pa trè trè trè trè trè entèlijan ou pap wè sa. Yo vrèman tripotay e yo trèt. Yo pi trèt pase nou. Pafwa m konn mande kijan fè moun sa yo pa touye moun souvan. Em, m pa konnen. Men yo pi trèt pase nou. Pa egzanp, si w wè yo ri avè w, si w pa pale pòtigè ou pa tande anyen ditou, ou panse se vre, se ri yo ri. Men yo pa ri vre. Kè yo fèmen se just yo griyen dan yo men kè yo fèmen yo pa ri vre yo vrèman vrèman vrèman trèt Eske moun sa yo rasis? Wi brezilyen rasis anpil anpil anpil anpil men yo pa moutre w sa paske E an nan lwa peyi yo a kont rasis, gen yon lwa ki kont sa, si ou pote plent pou yo, yo kapab peye amand pou sa, yo pa vle fè w wè si yo rasis. Menm si yo ta ap gade w, yo toujou prè pou y ap souri avè w. Menm si yo pa rekonèt ou, si yo di w bonjou, yo toujou prè pou yo ri, ki pa yon ri vrèman. W ap konprann sa, se lè w ap travay ansanm avè yo. Pa egzanp, mwen menm mwen gen 6 an isit lan. Mwen konprann yo trè byen. Menm si ou te wè moun sa yo, pa egzanp, si ou nan travay ansanm avè yo oubyen ou rete menm kote avè yo, yo zanmi ou, ou pa bezwen konnen se tout bon, se yon vrè zanmi. Genyen ki zanmi moun poko konnen nan tout kot, nan tout nasyon gen yon grenn ki ap diferan, men li pa anpil. Pa egzanp, menm si li te ret menm kote avè w, li t ap travay menm kote avè w, le jou li p ap travay menm kote avè w ankò, si li wè w nan lari, l ap gade w menm jan ak yon moun li pa t konnen ditou. Se klè. Li ka di w bonjou, di bonjou. Se tout moun ki ka di bonjou, men jan w panse lè yon Ayisyèn pa t wè w lontan, li pral kole sou ou, Hey, hey, hey, gade entènèt e. Non, se pa konsa. Ok. Lòt bagay ankò, medam brezilyèn yo ki lakay yo, yo plis renmen antre sou mesye Ayisyen yo. Yo renmen mesye Ayisyen yo anpil, anpil, anpil, anpil. Ki diferan kote ou wè yo kapab trèt yon yon fi parèy yo, pa egzanp mwen menm mwen se yon fi ayisyèn, yo kapab trèt mwen si mwen travay menm kote avè yo, yo pa pral fè sa fasil pou yon gason ayisyen, yo vrèman vrèman vrèman renmen gason ayisyen, lontan te gen mte gen yon fi ki tap travay menm kote ansanm avèm yon dam brezilyèn, Se toutan li te konn ap kriye pou gason ayisyen, si li te gen yon nèg ayisyen ki te kite l. Lè m wè l ap kriye, m mande l pou kisa, li di m se paske moun nan pa vle pale avè l ankò. Yo vrèman vrèman renmen l, mwen pa konn pa poze m kesyon sa, mwen pa konn pou kisa, yo menm ki konn pou kisa, men yo vrèman vrèman renmen gason ayisyen, yo plis renmen gason yo ke medam yo, yo plis kole sou gason yo Kenbe dam yo. Se pa paske mwen di yo pa zanmi fi ayisyen. Yo zanmi yo men yo pou mwen men mwen wè yo plis renmen gason ayisyen yo. Yo pa fasil pou yo trèt yo. Ok. Kisa ankò mwen wè lakay yo. Yo rinmin maryaj anpil. Men, se pa yon maryaj ki pral dire. Konsa, ou ka jwenn youn ladan yo ki rete nan maryaj yo, ki kwè nan Bondye, men li pa fasil, li difisil. Yo vrèman, vrèman renmen maryaj, men yo pa pran l pou anyen. Pa egzanp, mwen gen yon dam ki t ap travay menm kote avè m. Epi li te marye, li gen li gen yon pil tan maryaj ansanm ak mari l, men sa pa anpeche yon jou gon yon lòt moun ki vin travay nan travay lan, li wè l, mesye a pat gen madanm, li tonbe damou mesye an e le menm jou an tou yo li tou di li pap avèk mari l lan ankò. Se moun sa li renmen, li pat janm ere nan maryaj li tandike chak jou li te konn ap di li renmen mari l, men depi li fin jwenn lòt moun nan li renmen l touswit la, li gentan pa renmen lòt moun, li pa renmen mari l nan ankò, yo lè m di l li marye li di m li pat antre legliz li te marye, li pat janm antre legliz li marye, pat legliz li te marye, sa vle di se yon lòt kote nan lòt lokal men ki pat legliz, yo pa pran maryaj pou anyen. Lòt bagay ankò ki diferan de nou. Pa egzanp, lakay nou an Ayiti, si nou wè yon fi avèk yon fi ansanm, gason ansanm avèk gason, wi, mwen konnen Bondye pa vle l, mwen pa renmen bagay sa tou, mwen konnen Bondye pa vle l, men nou plis itilize l pou nou joure moun nan, isit lan se pa konsa. Ok fi ak fi ansanm gason ak gason ansanm dayè lè moun lè w ale pou fè yon maryaj depi lè w rive katol yo yo di w konsa eske se ansanm ak se de fi ak de fi k ap marye a oubyen se de gason ak gason Se ok pou di ki maryaj wap fè paske yo fè maryaj sa yo isit nan. Yo pa gen pwoblèm avèk bagay sa, lwa peyi yo a asepte l. Li pa yon jouman pou yo. Si ou jwe yon moun konsa isit la, lap just ri, li pap okipe w menm, ki diferan de nou menm Ayiti. Lòt bagay ankò, isit lan. Lè ou rive isit la, l ap difisil pou ou lè w al travay pou manje. Paske manje yo a vrèman diferan de manje pa nou an, jan nou prepare manje lakay nou. Nou pran tout tan nou pou nou prepare yon manje, yo menm yo pa konsa. Lè mwen te fè l rive isit, lè m al travay, mwen pa t ka manje. Mwen pat kapab manje manje wa paske yo vrèman diferan, wap wè yo pa bon nan bouch ou ditou ditou ditou, ou pap konn si se manje yo fè yo fè pou moun manje, li vrèman diferan de nou menm jan nou pran swen, nou pran le tan pou nou fè manje, em semèn ki pase a mwen tap pale avèk youn nan travay la mwen dil si se te lakay mwen nou tap bezwen plis moun pou ki fè manje a paske se pa konsa nou tap fè manje an. Nou tap pran tout tan nou pou nou preparel si nou pa preparel byen moun yo pap janm te vin manje manje a nan men nou ki diferan de isit lan lòt bagay ankò mwen wè lakay yo ki pa la ki pa lakay nou nou menm ok si nou gen yon pwoblèm avèk yon moun. Nou nou santi nou si nou al bese nou pou nou mande moun nan eskiz li li se yon gwo bagay nou pap fè sa nou gen nou nou pa nou pa prè pou nou padone yo men m pa konn si se de tout kè yo m pa ka di w men yo gen pwoblèm yo pa kapab rete pou yo enmi avè w pa egzanp si w nan travay menm jan kote avè yo ou gen yon pwoblèm ou pa di yo bonjou jodi a w vini ou pa di yo bonjou demen ou pa di yo bonjou Yo santi yo raz, yo kapab kriye, yo konn kriye pou sa. Gen yon fwa m te gen yon pwoblèm ansanm ak youn. Lè m vini mwen pa janm salye l. M te konn pale avè l. M pa pale avè l ankò. Mwen chita pou kont mwen. Mwen manje pou kont mwen. Mwen pa vle pale avè yo. Chak jou li te konn vini di m bonjou. Lè m pa reponn li, li kriye. Menm si se mwen pa konnen si se yon vrè kriye paske yo trèt anpil. Men li te konn toujou kriye, gen yon jou li fè Malice, li lage kò l atè, m tande tansyon l moute, li pa kapab ankò, m pa janm pale avèk yo, mwen boude sou yo. Men, yo diferan de nou men li toujou prè pou li vin mande m padon, pou li di m eskiz pou sa li te fè m nan, ki pa t bon, padone l tanpri. Ki diferan de nou menm Ayisyen, lè yon fi Ayisyèn gen yon pwoblèm ak yon fi parèy li, Li santi lap pi raz si lal mandel eskiz, li pa prè pou lal pase men nan koul pou li karesel poul dil eskizel pou sal te fèl la li pat bon, yo menm li diferan de yo, yo menm yo pa konsa, yo koul pou yo fè sa, yo toujou fè sa. Pa egzanp depi mwen gen yon pwoblèm ansanm avèk youn, yo aprè si chak jou m vini mwen menm mwen rete nan mwen menm, yo menm yo pa pran nan menm, yo toujou vin anbrasem pou yo dim eskiz, Pou sa yo te fè m ki pa t bon an, yo p ap kontinye konsa. Menm si apre yo ka fè yon erè met sou li. Men pou lemoman, pou lè bagay lan fèt lan, yo ap mande w eskiz ki diferan de nou menm. E ki sa mwen pa pale ankò de ki sa ki diferan de yo menm. Mwen kwè m pale de tout. Humm de tout sa mwen te panse pale jodi an si ou menm ou ta renmen konn yon bagay ki ke ou pa konnen de nasyon sa ou kapab ekri mwen sou ou ta renmen konnen n mwen prè pou mwen reponn ou depi mwen konnen ni paske mwen la depi 6 an gen anpil bagay mwen konnen de yo menm en ok avan mwen ale tou gen kèk bagay lè en fi ayisyèn yo pa tèlman konnen konprann sa Si ou gen yon bagay ou pa vle pou isit la gen yon kesyon de chèf travay, si ou gen yon bagay ou pa ta renmen pou chèf travay ou a konnen, ou pa sipoze pale l avèk yo paske moun sa yo pa kenbe pawòl. Si ou gen yon bagay tou ou pa ta renmen pou moun konnen, ou se sekrè ou li ye, ou pa bezwen al rakonte yo li, paske yo pa kenbe pawòl, w ap fin di yo li pou 1, yo pral rele yon lòt moun pou 2, ou pral di l yo pa kenbe pawòl, se konsa yo ye, se konsa yo fonksyone. Ok si ou ta renmen konnen plis gen bagay ou ta renmen konnen de yo ke ou pa konnen en mwen prè pou mwen reponn nou nou kapab dim ki lòt videyo pou m fè pou m esplike nou kòman nasyon sa li fonksyone map prè pou m reponn ou ou ka ekri mwen sou enstagram mwen ki se Gabrielle Malène 31 ou ka ekri mwen sou messenger mwen M ap kontan pou m reponn ou. M ap vini avèk kesyon yo. M ap pran kesyon yo. M ap fè repons yo pou ou. M ap vini avèk yo pou ou. Men pou jodi an, se la mwen rete avèk videyo a. Babay tout moun, n ap kwaze nan yon lòt videyo ki pa twò lwen. Tchaw tchaw!